Zòn Okay, sa fè kèlke tan, toujou genyen ti palab anpil pou komisè Richemond. E nou ka fè yon konsta, paske jodi an, entènèt la pa gen manti ladan l. M ta renmen fè menm tès la yo fè la jodi a la. Al gade kòmantè yo anba piblikasyon ki anonse Richemond, antre giyimè, revoke a, paske l pa fòseman revoke. Pase yo pale de mise en disponibilité jusqu'à nouvel ordre. Bon, entre guillemets, son revokasyon, paske misye deja ranplase. Dayè yo tou di li pou kisa yo mete l an disponibilite. Al gade kòmantè yo sèlman epi w ap konprann. Si gen 1000 kòmantè, petèt ka gen 2 ki pale byen pou Ronald Richemond. M ta renmen fè menm egzèsis la pou komisè Muscadin pou n wè bagay lan. Dayè, semèn dènyè m fè yon ti sondaj. Pli de 80 pousan vòt yo ale an favè Muscadin. Pou kisa n konnen? Paske pèp ayisyen pa t janm danse kola ak bandi. Se kounye a sosyete a vin nan danse kola ak bandi. Sosyete a vin rann yo kont Muscadin se youn nan nèg jodi a ki pa nan danse kole ak kriminèl. E sa k fè depi w annik touche Muscadin, tout plim sou do sosyete a moun yo leve. Paske si jodi a moun ka dòmi nan nip. E gen anpil moun okay ki ka travèse vin nan nip vin achte se gras a komisè Muscadin. Men se pa sa l ye pou Richemond. Komisè Muscadin, apa de moun, defansè dwa zimen ki toujou gen foli, ekri grimas, k ap pale pawòl pa bezwen, apa de kèk detraktè t pa renmen misye, men, tande byen, pa gen kenn kote non m janm resevwa yon plent pou Muscadin kòm nèg k ap vòlò tè nan peyi a. Se youn nan pi gwo bagay majorite komisè fè se nan vòlò tè. Majorite. Dayè, al gade dènye lis CSPJ sòti an sou majistra non sètifye wap konprann. Majorite nèg yo, yo revoke yo se pou vòlò. Vòlò tè, abi dotorite, nèg kap fè zewo tounen nèf, Se pou sa wi yo pa sètifye kòm majistra. M pa janm tande gwo bagay sa ou Muscadin. Ou imajine yon nèg tankou Muscadin? Si Muscadin te vle vòlò tè, misye tap vòlò tè moun rèd. Misye pa nan bagay konsa. Menm yon ti rèv Muscadin ap fè se ak pwidans. Ak pwidans papa. Li pa nan vye rèv non papa. Se ak pwidans li fè l. Sa vle di, misye konnen l nan batay e misye parèt vijilan l pwidan nan batay li a. Li koute. Pierre Michel se pa vre sa yo di a ok se divèsyon kap fèt misye pat janm nan nan bagay komisè pòtoprens la vre se pa vre gen nèg avoka kap di sa tande. Sa vle di m pa janm resevwa yon plent ki di ke Muscadin nan vòlò tè m pa janm resevwa sa alòske pou Richemond si m gad telefòn mwen la se tout tan map resevwa plent avoka kap plenyen dosye sesi dosye sela. Finalman son veritab skandal. M sonje ke te gon dosye ki pase ki te op mete an fas komisè Muscadin ak komisè Richemond. Lè sa a komisè Muscadin li di ke l gen enfòmasyon sou yon chèf gang k ap domine sou Marianit rele Ti Bout Ba, misye te nan sid peyi a. E de fèt, nan peryòd sa a, misye gen de opsyon. Se swa l te gran ravin oubyen l te nan sud vre. Sof ke misye pat Mariani. M te ba n enfòmasyon sa. E misye la pral fè videyo pou l pwouve ke l pat Mariani. Paske misye pat Mariani. Paske tout lè m tcheke nan zòn ri odm nan, desann anlè sot depi bò antèn Digicel la travèse nan ti dlo misye konn al benyen chak maten, misye pat nan lè l la ditou. Komisè Muscadin di enfòmasyon ke l te genyen misye te nan sud. E misye renmen pale. Misye fè pli de 48 è l pa janm pale. Jiskaske misye vin sòti apre tan sa a. Apre Richemond fin pale, misye pale pou l ap fè divèsyon. Kounye a, sa k ta pral parèt biza a nan dosye an, se paske jisteman nan kote Muscadin di misye t ale an, nèg ki responsab espas lan, misye pa t klè nan entèvansyon l yo. Kòman w imajine yon nèg ki konn Muscadin wi, ki parèt nan yon zòn, ki frape, ki pale, l di se li menm, epi misye deside tire de katouch? A ki entansyon? Didier A ki entansyon Didier tire 2 katouch? Banm fè n tande yon ti achiv kòman sa te pase paske achiv yo la. Mesye Muscadin arete an pa gen dout se bon papa boutba li ye. Nan kad emisyon m tap fè yè, m te ale sou mesye sa. Komisè Muscadin ki gen yon enfòmasyon nan men li, yo di l ke chèf gang kriminèl teyoris ki rele Boutba a, misye ta nan Sid peyi Dayiti. Lè komisè a tande enfòmasyon sa a. Selon sa m jwenn kòm eleman kontrèman ak sa komisè Richemond di, e se la a ankò m pral gen rezon sou analiz ke m te fè yè lan, misye kontakte, komisè Muscadin kontakte DDS 1 nan Sid. Sa vle di lapolis etèt okouran, kontrèman ak sa kèk blogè oubyen kèk moun ap di, kèk jounalis. Premye sa komisè Muscadin fè, selon enfòmasyon nou jwenn, li kontakte DDS 1. E menm apre li te kontakte delege depatmantal la, delege depatmantal Sid la te okouran Muscadin ap deplase. Tande byen! Sa vle di si Richemond pa t okouran deplasman Muscadin, se paske Muscadin pa t vle Richemond okouran e petèt li te gen rezon pou sa. Dayè, konpòteman Richemond pwouve ke si misye te okouran, sa te ka rive ke Swa yo te fon on plan pou yo te elimine Muscadin paske misye di otomatikman Muscadin sou teritwa li pa chèf ou byen enfomasyon an te pataje. Tande byen la sosyete. Se sa k fè lè m ap tande pwopriyetè otèl lan ke m ap travay sou misye, ke m ap travay sou misye, gen de bagay ke m kòmanse jwenn sou misye la ki ka eklate n sid la nèt. E misye son nèg ki ka, si m gen dwa, gen de bagay m ap chèche sou misye la, si m fin verifye tout done sa yo, misye ka vrèman santi l gen difikilte wi la pou l fonksyone nòmal paske jan m ap gade a bagay yo gen lè plis ke sa. Eben koute, lè m fin tande misye, m di misye pa klè nan analiz nan, nan sa l bay kòm enfòmasyon. E komisè Richemond lè m fin tande l m di ke atansyon, komisè Richemond pa konvenk mwen nan sa l di yo. Poukisa? Ou menm petèt ki pa t ap tande sa refleksyon n t ap fè yè la. Komisè Muscadin gon enfòmasyon ki di l Boutba nan Sid li nan Port Salut, li twouve l nan otèl Didier, Madan Bonel. Komisè a, premye sa li fè, daprè enfòmasyon m jwenn, li enfòme DDS 1, kidonk direktè adjwen polis la nan Sid, li enfòme delege depatmantal Sid lan ke li gon enfòmasyon nan tèl blòk tèl blòk lap nan zòn nan. Lè komisè a rive, Didier t se pwopriyetè otèl la pral di ak komisè Richemond lèl tande baryè frape, lèl mande kiyès, li tande se komisè Muscadin. Misye t di sa ak bouch li wi, li di ke komisè a rantre Li konstate pa gen anyen, men kòm li konn mòd operatwa komisè a, li pral fè 2 bal kanmenm. La m pa t klè sou sa misye te vle di a. Suivan enfòmasyon ke nou genyen nan lari an. Ann fon ti tande sa ankò pou n ka tounen sou li. Jeswa Boutba ak arope 6 lòt nèg bandi. Te gen enfòmasyon an, Donk yon entèvansyon te fèt, donk nou la, se pou sa nou la, nou menm ki sa w ka di popilasyon paske yo di m bandi yo, yo dispanse nan lanati, y ap kouri anba si e pa la, donk nou menm nou bezwen konnen ki sa batay la ye menm. CG, popilasyon Pò Sali a konnen Pò Sali se yon mis kap travay. Popilasyon Pò Sali a konnen ke mwen menm Didye Senjist, papa m fè vi l ap travay, mwen menm manman m se yon ti granmoun jiska prezan sou de pye l la, k ap travay, mwen menm m pap janm tolere bagay konsa e m pa lwe tou, m te di CG a yè swa, Mwen pa wè. Ki yès? M di e Miskaden. Kilè entèvansyon an te fèt? Onzè edmi pral nan minui. A konbyen moun li te ye? Misye te a twa oubyen kat moun. Pske sanble gendwa te gen youn ret sou volan an. Ok. M di l, men mwen wè w, m wè machin nan, m pa wè. Li klere figi l, li di m, se mwen se. M di, o! Depi se lajistis. Mwen menm se oksilyè lajistis mwen ye, m pa gen pwoblèm. M di rantre. M fè ouvri pòt lan, baryè l ap frape a. Se pa baryè sa ki baryè otèl la. Baryè otèl la se devan an. Lòt baryè a se baryè magazen m, lòt la se baryè boutik kot manman m lan, l ap frape kot manman m lan, li pa ka rantre. M di tann, tann, m ap voye vin ouvri pou yo ouvri pou li, li konstate l wè pa gen anyen. Men, annatandan ke mwen menm mwen konn mòd operatwa a, se kòman misye fonksyone, De soti Miragwàn vin rive la a, li gen yon misyon kanmenm, yo gen dwa ba l yon tripotaj, yo gen dwa ba l yon zen. Mwen menm m pridan. Kòm kòm mwen li di w te gen moun ki tire ki bay wi mwen menm m te nan lakou lakay mwen. Ou te tire yeswa? Wi m te fè 2 bal. M te fè 2 bal, m te men lò l di w tò lè mwen menm m te oblije m bagay m m pa menm wè kote m pase m vire la epi m pran. Men poukisa w tire? M tire paske CG lè m lè misye vin rantre. Li m di l, m di l m pa gen chanm, m pa p ka ba l chanm paske m pa bay bwa. Li di m se li. M di a pa gen pwoblèm. M te fè 2 bal, li menm li fè 3, 4, 5 bal. M pa konn ki kantite l fè, mwen menm m konnen ke. Ann kite sa.
Sa di, misye di CG a fin antre, li konstate, aprè sa l fè 2 bal. M pa konprann sa. Gen bagay m pa t di yè nan emisyon an m ap oblije di l. Paske s on ti kout men n ap ba larepiblk. Ekoute lasosyete. Entèvansyon misye a li pa klè ditou, paske misye di komisè a fin konstate, men kòm li konn mòd operatwa polis Muscadin, li fè 2 bal. La a dayè gen enpridans. Poukisa? Okontrè, se lè ou fè 2 bal, komisè a ta pral riposte. Donk erezman pa gen mòdòm, men sa te ka rive gen mòdòm. Sa vle di ke misye pa klè. Misye montre men l ki di wè l blese bagay sa yo paske l te pase nan tò l. Si w se yon sitwayen onèt, e dayè w di w se oksilyè lajistis ke m ap ankete sou ou. Paske m di w se Paul Denis ki te bay misye djòb sa a nan zafè bagay antretyen, bagay transpò nan ministè jistis. Donk gen ti ankèt ke map mennen sou misye tou nan kad dosye sa. Kounye a, si w son sitwayen, ou pa gen anyen pou w wè, pou yo repwoche w. Komisè a vini, ou pale avè l, si l rantre etc l verifye, eben ok an bon anfan, an bon sitwayen, Mesye le komisè, nou pa gen anyen men gen moun ki la kap dòmi, tout moun trankil, tout moun alèz etc pa gen anyen. Si w al nan bagay kounye a, pase nan tòl, ou sispèk. Alòske, j'ai parlé à un policier Hier m tap fè rezèv sou sa. Mwen pale a yon polisye ki di ke. Efektivman mesye yo te. Port Salut. M ap di sa misye te di. Paske gen ti konfizyon. Dayè mwen menm yè m te di nou. Youn nan bagay ke mwen konfime. Se ke Boutba pa Maryani. Eske n sonje m te di sa? Eske n sonje m te di n sa? M di n ke youn nan bagay ke mwen konfime. Chèf gang Boutba, misye pa Maryani, misye te sipoze rann li sou Gran Ravin, m pa konn si de Gran Ravin etan misye ale nan Sid, m pa konnen, men misye pa Maryani, donk se premye bagay ke m di n yè. Poukisa m te di l? Paske ankèt ke n t ap mennen lè dosye a eklate, misye gen yon kote, gen yon sous ki anlè a Nan Mariani, nan rue yo rele ODM, ke misye vin benyen la ak sòlda l yo chak maten. Sa fè kèlke jou misye pa vin benyen nan sous la, sa vle di ke misye pa Mariani. Eske n sonje m te di sa yè? Ebyen, si misye pa Mariani, li ta sipoze Gran Ravin. Men m reflechi tou, nan yon kontèks kote ke gen batay nan Mariani, kote gen deblozay, lapolis ap penetre Mariani, gen kay k ap kraze, gen nèg k ap tonbe, Boutba kòm premye chèf gang nan, otomatikman misye ta kite Maryani pou l al Gran Ravin. Si se pou yon misyon spesyal l al regle, sa vle di misye abandone e otomat e konsa game nan fonksyone. E otomatikman, Tigrès, Zopope, t ap vin premye chèf. Tande byen la sosyete. Nan yon sitiyasyon kote gen batay nan yon zòn, l ap difisil pou premye chèf gang nan kite zòn nan pou l ale nan yon lòt baz. Okontrè se moman ideyal pou l la pou l ap motive twoup li. Donk si misye ta al kache e l kite se lòt sòlda yo k ap batay, sa vle di otomatikman misye t ap pèdi plas li kòm premye chèf gang nan. Kidonk, premye bagay ke mwen konfime Theriel Thelus, sè ke boutba misye pa Mariani. Eske n sonje m di nou sa? Eben, mwen pale a yon polisye ki di ke se te efektivman boutba te la. M di men kòman sa fèt? Misye di wi, paske, e sa k fè mwen te di komisè Richemond, Eske l te mennen tout ankèt li yo jan l pretann ke l mennen ankèt la? E apre sa k rive jodi a? Kòm Komisè Richemond gen dwa pa gen dimansyon de grandè pou l demisyone, men le ministère de la justice dwe revoke Richemond dan limedya, paske misye pa diy pou l rete la kòm Komisè Gouvènman. E n pral vin ak agiman pou kore sa n di a. E m te di sa yè nan emisyon an. Nou fè sa anpil sou rezo sosyal yo, demanti moun. Ou pa demanti moun ki bay enfòmasyon san w pa gen vrè a. Si w di sa l bay la pa bon, se manti, fòk ou tou bay vèsyon ki bon an. Lamandye di yon pawòl, epi m di a e manti Lamandye, fò m tou di verite a. E konsa m ap ede. Lè sa, e m bloke anpil moun nan pa pou sa sèlman. Paske bon m di w, m pa gen ankenn viziblite m ap chèche. Se yon ti kout men m ap bay, Si w vle ret anba live mwen rete. Zafè w di yo te te wap anba diktatè ki mele m. Si w vle swiv paj mwen swiv li. Mwen fè sakrifis pou m ba w enfòmasyon. Men w pa respekte m. Lè w vin di m se manti ebyen bay verite a ou pa ka ba li m bloke w. Paske m wè se yon moun ki vini pou vin fè divèsyon. Sa di pa gen moun k ap aprann anyen de ou. Paske nou tout se ede n ap ede. Si w gen verite a tou lage l e pa peye w ap peye men w pa peye w pou sa. Ou pa peye m tou pou sa. Si w vin demanti m tou bay verite a. Ekoute! Mentnan! Yo di ke te genyen 4 medam ki t ap bay nèg yo plezi. Medam sa yo, yo souvan vin bay plezi ak nèg ki vin nan otèl la. Donk se pandan medam yo anndan an epi yo tande katouch ap pete deyò a Se sa k fè m ap mande m, èske de katouch Didier te tire a, se pa t yon mouvman pou te fè nèg yo deplase? Èske se pa t yon sinyal ke l te voye bay nèg yo? Paske ekoute, si Muscadin fin pale avè w, poukisa w tire aprè? Kale je nou gwo timoun. Gen 4 medam ki te vin bay nèg yo plezi. Ou wè jiskaprezan mwen pa di w se boutba. Men te gen 4 nèg anndan otèl la, te gen 4 medam ki te vin ba yo plezi. Mentnan, lè nèg yo, lè yo tande katouch tire deyò a, la pou la, nèg yo tande se Muscadin epi yo pete tòl la, yo sove. Yo pase sou yon mi, yo desann pa dèyè otèl la ki anfas ti kyòs la, paske otèl la apre yon otèl ki genyen yon pasrèl. Se medam yo k ap rapòte sa! Èske Richemond ale nan komisarya Pò Sali an pou l mennen ankèt li a byen? Lè gen yon polisye ki kesyone medam yo, Medam yo di ke yo pat konnen si se te bandi nèg yo te vini, nèg yo te ye, donk yo te sèlman vin jwenn medam yo anndan an, donk yo peye yo, donk yo ba yo plezi. Sa di se sa yo fè. Ou konprann? Sè a di ke yo, men daprè sa medam yo di, yo pat konnen si nèg yo te oubyen ta bandi. Se lajan yo vin fè. Yo di se pandan yo tande gen tire deyò a, epi yo tande se Muscadin, epi se Muscadin yo di kap pete tòl, epi pandan yo di sa, yo di se Muscadin! Epi yo pete tòl la, yo kouri lage kò yo. Kidonk, daprè medam yo, Didier bay manti. Se pa ta Didier ki te pete tòl la, se pito nèg yo ki te anndan an. Ou wè jiskaprezan m pa di w se boutba non, men nèg yo ki te anndan an. E dayè, si e de kliyan pèzib la, sou ki baz ke yo ta oblije kouri pete tòl paske yo tande Muscadin? E se sa m di w la, fòk gon moun nan peyi a non l fè pè. Yo tande Muscadin, nèg yo pete tòl. Yo bliye vye rèv yo t ap fè ak medam yo, yo pete tòl, yo lage kò yo atè. E selon menm zanmi sa a ki pale avèk medam yo, misye sètifye ke nèg yo toujou anba a, paske li di medam yo pa di si se, bon yo di yo pa konn kiyès, sof ke moun yo vin bay plezi, sa di yo di yo pa konn si se bandi. Men lè nèg yo pete tòl la yo kouri, sa vle di ke nèg yo pa t fin bon moun ki t anndan an. Sa vin fè ke lè Didier pale e m tande komisè Richemond ki di ke Pat gen nèg anba ditou ditou ditou. Mwen di komisè Richemond pa prudan. Eske n sonje m di nou komisè Richemond pa prudan. Gen yon lòt sitwayen ki di ke li konfime ke chèf gang nan misye nan yon zòn yo rele Kapantyè. Misye di misye nan yon zòn ki rele Kapantyè, aprè ti pon lè w fin kite mache Kapantyè a w ap rantre sou Pò Sali, sou bò goch. Alò s yon enfòmasyon pase se si ke si misye te lage lage pye l si l ta nan zòn sa. Écoutez la société! Lòt enfòmasyon vin fè kwè ke misye lage l sou Arnike! Tande la sosyete! Kounye a yo kontinye poze medam yo kesyon. Se ke komisè Richemond pa t fè e l pa konn sa m ap di a tou. Sinon l ta pral chèche konn ki medam sa yo t anndan an. E pami yo, m gen m gen non kèk ki te ladan, ki te an atè a, nan otèl la. Medam yo di yo pa konnen, yo pa konnen misye. Yo ap pale de etsetera, don sèten bout bal, li pa konnen. Sa sèlman, lè mesye yo sove a, yo vin sispèk yo pa t fin bon moun. Se pandan Muscadin deyò a yo sove yo pase pa dèyè, sa vle di ke ni Didier ni Richemond yo pa fin klè nan sa yo ap di a. Kounye a 4 ti medam sa yo, yo fin bay mesye yo plezi anndan an, yo di yo pa t konnen kiyès yo t ap bay plezi a. Ekoute la sosyete, M vin pa klè ditou lòske Didye, misye di komisè a vin konstate aprè sa l tire 2 bal. Pa gen pwoblèm, nou kite sa la paske nèg yo di pa t gen bagay bandi. Nou kite sa. M pran yon ti kras pye sezi se lòske komisè Richemond bò kote pa l, misye pral pale nan laprès, misye fè deklarasyon ki grav. kote misye atake dirèkteman komisè Muscadin. E mwen tande nan yon ekstrè ke yo pataje avèm aprè midi an, misye genlè tap pale ak Assad, epi misye di ke se pa kestyon bandi Muscadin tal regle, se lòt bagay kel tal regle nan vil la, se kòm kwa zòn sa se yon zòn, bon misye dil klè, ki toujou kòmsi gen dwòg kap tonbe etc. Se sa Muscadin tal regle. Sa li grav. Men, kòm se 2 otorite, e dayè m te di sa hier, m di fòk ministè jistis entèvni pou bagay sa li pa tounen yon veritab skandal ki gen posibilite gen mòdòm. Poukisa m te di l? Lè komisè Richemond fin pale konsa, ki demanti Muscadin, ki pran laprès dan limedya, ki opoze konplètman ak Muscadin. Lasosyete ekoute, Banm fon ti rapèl pou komisè Richemond paske gen bagay ke l bliye. Pandan nap pale la jodi a te dwe gen yon mach ki reyalize nan memwa oubyen fanmi pwòch Reginald dan Clifford. Te gen yon mach ki te dwe òganize aswè a menm ke l te sipoze. Donk nan baz ke yo rele Vèkèlè ki nan ri Oksilis Foujè Okay. Paske Clifford alyas Ti Redji s on jenn gason ki tonbe 3 desanm pase a. Sa vle di kontrèman ak sa komisè Richemond di, sa fè kèlke tan n ap viv yon ensekirite san parèy nan vil Okay. M sonje gen pastè Borel Geneste ke misye lachman asasine ki se yon pastè nan MEBSH. M sonje gen antreprenè Tart, Nura, souvan yo rele misye Tart Bèl Boukan, misye gen mezon moto etsetera e lè misye te mouri gen moun ki te menm kouri bri se te Hervé Fourcand. Enben, misye gen ponp gaz, misye gen bagay motosiklèt etsetera. Misye konn bay anpil gwo komèsan Okay lajan eskont, misye tonbe anba bal nan mitan vil Okay. Gen anpil koze ki pale sou asasina misye. E kòm se yon peyi pa gen ankèt k ap mennen, si te gen ankèt ki te mennen yo te ka menm jwenn enfòmasyon ki sòti bò kote nan antouraj kèk otorite nan vil lan ki ta patisipe nan asasina antreprenè sa a ki se Thad Belboucan. Gen yon kanbis m sonje ki tonbe pa bal devan ansyen Jet Cine nan Okay. Oktòbre 2022, genyen jounalis Tantès Gary ki lachman asasine e jiskaprezan non sèl grenn moun ki site nan asasina sa a se komisè Ronald Richemond. M sonje gon ti machann chabon ak gaz a lòt jou la a ki asasine nan sant komèsyal lan vè 5 è 40 konsa nan maten nan ri Antwàn Simon nan Okay. Sa son lè nèg yo bliye bit, fò n toujou fè ti rapèl sa yo, alòske m sonje ti machann sa ki se nèg Jeremi, komisè Richmon te pran kadav la e anpil koze t ap pale, se la konbyen kòb yo te bay, m kwè nenpòt 40 mil goud fanmi an te bay pou te resi jwenn kadav la nan mòg yo te mete l la. Yo te ale Jeremi ak kò a. M sonje gen antreprenè Guy Louisier ke yo rele misye Guy Hotel, misye gen depo tou. Misye asasinen pa lontan la par bal e funeray misye te chante nan legliz misyon MEBSH Dexaï ou byen Dexy a. E m sonje pandan funeray sa komisè Richemond te kanpe ak tout ekip li ak gwo zam fann fwa devan legliz lan pou komèsan yo pat konvèti funeray la an manifestasyon. Gen jenn gason sa Reginald Lacoste ou byen Lakoz Misye tonbe jounen 3 desanm nan par bal. Yo vòlò moto misye. Yo pati ak li. E avan misye trepase, enfòmasyon yo ta bouyi. Misye sanble di ke se ta yon sèten Jean Cherlé ki ta tire li e pran moto a. E lè yo al mennen envestigasyon, yo jwenn misye se ta ajan sekirite Gwo chèf nan vil la. Sa te vin fè bagay sa cho nan vil la paske Reginald, misye se manb baz Vèkèlè Okay, se nèg sa yo ki toujou òganize aktivite Okay sou Bekann chak 2 janvye nan vil la. E m kwè jodi a menm ki se 14 ta sipoze gon mach an memwa jenn gason sila a. Alòske aktivite Okay sou Bekan s on gwo mouvman chak 2 janvye, m sonje menm Prezidan Jovenel te patisipe sou Bekan nan aktivite sa a. Ebyen jenn gason sa a, misye fèt 30 jwen 1988, nèg ak zam touye misye nan vil Okay. Paske komisè a genlè pa gen achiv, paske lè l ap pale a medya nan Pòtoprens li di tout sa l vle, ou konnen nèg sa yo tou pa gen tan, paske gen anpil ladan yo sou tete yo gen yo ap joure Y ap veye tete, yo pa gen tan pou yo mennen ankèt, pou yo chèche ti enfòmasyon, chèche done. Paske gen nèg lè w ap fè emisyon avè yo analiz, gen ti achiv fò w tou rale lage nan kòsaj yo pou w tou di jan m ap fè l la, di te menm sonje komisè tèl nèg tonbe tèl dat, tèl dat. Ou di vil la, lè yon kote t trankil, ou gen, misye di l gen antèn sou tout kote, Li gen, li gen sèvis ransèyman l ki ba l tout detay sou vil li, etsetera. Sa, alòske on pakèt jenn gason antreprenè l ap tonbe chak jou nan vil ou a. Gen yon bagay ki pa klè, Komisè. Se swa se, se ou menm ki patisipe ladan l, oubyen ou konnen. Pase m pa, pase si w di w gen kontwòl vil la, alòske jenn gason sa yo ap pèdi lavi yo. Gad on jenn ti, bon, gad on ti gason tankou, tankou Clifford. Jenn ti gason, ti Redji, Gad kòman misye gaspiye timoun 88 wi, timoun ayè wi. Gad misye gaspiye. Enben ekoute, donk se jèn sa yo nan baz Vèkèlè ki toujou kenbe vil la an aktivite. Gen Remon Setout, misye se yon militan, se yon machann gaz. Misye te asasine nan estasyon Senprè Okay. Ekoute, nan lè sizè nan aprèmidi. Sa vle di ke komisè, tande, alòs m sonje gen yon jenn gason yo rele e. Gregory Oscar ki sòti nan dyaspora a ki t al jere kesyon tèl misye mte pale a yon frè misye nan emisyon isi an Gregory Oscar jenn gason k tap evolye nan dyaspora a ki desann lakay li enben nèg yo pran tè misye lè l al tante revandike l nèg yo asasine misye sou boulva a sou pwòp tèren l nan zòn charye okay alòske non sèlman nèg yo vòlò tè misye e yo touye l mete sou li e koute la sosyete komisè richemon sa vle di kisa se yon vil ki san kontwòl se yon vil ki tèt anba sa vle di lè n ta konpare deriv sa yo ak komisè muscadin nan departeman dè nip nan miragwàn se vrèman jouk ak nwi ki donk m pa p kapab jisteman ede w nan asasina karaktè sa w ap fè sou muscadin an. Mesye Muscadin arete an pa gen dout se bon papa boutba li ye.
Nan kad emisyon m tap fè yè, m te ale sou mesye sa. Komisè Muscadin ki gen yon enfòmasyon. Emisyon sa mwen reyalize l 18 desanbre 2023. Se t on ekstrè m tap pase la. Mwen reyalize emisyon sa 18 desanbre 2023. Sa fè deja 6 mwa anviwon, anviwon 7 mwa. Sa vle di, Tout epòk sa yo, m ap kestyone sa k ap pase nan vil Okay. E remake mwen te egzije deja la la revokasyon de se Richemond. Men misye gen yon ti ekip detraktè, ti nèg li bay zam nan vil lan, ou konprann ki ki ki ki swadizan se ajan sekirite l, k ap sipòte l. Epi depi yo anonse yon bagay, epi yo pran de twa grenn moun met nan manifestasyon. Gen yon videyo m gen kote misye t ap grese pat yon ti yon ti jèn pou k al manifeste etsetera. Tout sa yo se bobin. Se paske nou tap nou te nan gouvènman raketè vòlò gangstè ki se Ariel Henry avèk madanm teritwa pèdi a okontrè aprè bagay sa m kwè ke l te voye yon lèt de blam etc pou l te blame ni Muscadin ni ni Richemond. Remake towo sa Didier tap pale a misye pa klè nan entèvansyon l Richemond se Richemond k tap poze misye kesyon an wi Richemond olye l jwe wòl li kòm komisè misye al kesyone Didier kòm yon jounalis repòtè. Lè Didier di misye l rale zam li tire, èske misye kestyone Didier lojikman kòm komisè di gouvèneman? Ki ankèt ke misye te fè? Alòske ti medam jamè dodo yo nan Pò Sali yo konfime ke yo ta bay plezi anndan ak 2 jenn gason men yo pa konnen si yo ta bandi. Èske komisè a ta al kestyone pou l konn kiyès yo te ye? Jiskaprezan pèsòn pa konnen. Parapò a kantite deriv, kantite krim ki fèt nan vil lan jisteman. m te toujou ap denonse l e le fè ke misye gen gwo bra gen gwo bwa dèyè bannann ni o kontrè avèk lafè de tès Gary chak moun ki pale Richemond mal depi misye gen posibilite pou l arete w li arete w gen nèg ki ki egzile akoz Richemond. M pa gen anyen avèk pèsòn m di n sa chak jou olye misye pran chimen rezon misye deside jisteman pou l mete on seri de ti detraktè pami yo on ti limenna t rele Cherline Civil epi ki ap fè atak pou li. Ou pa ka fè sa a frè m. Eben finalman jodi an, minis jistis ki vini la a, ki li menm konn reyalite a, ki tande kri moun k ap pale nan sosyete a, li tande TT, li tande Guilhercé Delva, li tande Guerlan Hyppolite, li tande tout lòt medya ki ap bay vrè enfòmasyon sou Okay. Li tande kri sosyete a e finalman yo deside jisteman pou yo di yo pap kontinye ak misye. E sa fè Guy Delva nan non SOS Jounalis ke m salye, misye deja sòti yon nòt pou l salye ranvwa, bon alò ranvwa tou ranvwa wi nan kreyòl, se fransè l ekri, kidonk misye salye ranvwa Richemond e l felisite gouvènman Kony an ki voye ranvwa sa mo manje ranje sa ale men atansyon Ronald Richemond dwe gen entèdiksyon de depa ki pran kont li misye pa gen dwa kite teritwa rayisyen an paske misye dwe bay eksplikasyon klè son seri de dosye dayè nan lèt ki al jwenn misye a.

Kalite deriv wap komèt nan vil la. Epi yo mete w yo di w tjou lakò nan tèt pakè a jiskaske premye minis la li menm kapab byen sur deside otreman paske lèt sa jan m te di a byen sur son revokasyon l ye men yap tann jiskaske primati soti yon dezyèm lèt sa n rele an administrasyon yon lettre de cessation ki di ke jisteman ou pa la ankò ok si yo pa fè sa Yo ka toujou retounen sou sa. Men antretan, gen yon lòt nèg ki la, ki aktyèlman se li menm ki chèf pakè Dè Kay lan, misye rele James Jean Louis. Misye te sibstiti komisè gouvènman e se Ariel Henry ki te nome misye pa lontan la a wi. Donk se menm ekip la, men misye li te sibstiti e o final, eben se misye aktyèlman ki genyen pou responsabilite pou ranplase nonm sa a.

Tande sa vle di ke Ronald Richemond misye pa komisè ankò. Nou salye vrèman tout moun ki ta batay kont manje ranje sa a e n ap mande otorite yo se pa sèlman kòmsi revoke Richemond fòk misye arete pou l bay eksplikasyon Sou asasina Tess Gary an pou l di kisa l konnen sou sa. Nou klè sou bagay sa. Fò n ta fè yon ti pale avè konfrè Tess Gary wi. Kòman misye rele ankò? Vano? Vano kwè n pa ta jwenn misye hein paske la m panse ke se kanmenm yon ouf de soulajman lòske fanmi Tess pral wè ke eben nèg sa t rele Richemond an finalman yo pran desizyon pou nèg sa pa kontinye ankò la m panse ke hein Fanmi sa a kapab plizoumwen respire. Yo ka respire paske pou sa nèg sa a fè nan vil Okay epi l jwenn de twa ti blofè k ap bouske manje, ki ap atake moun pou li epi misye panse kòmkwa se yon gwo koze l ye etsetera. Donk m panse ke jodi an fòk limyè fèt otou de krim sa a, fòk gen eksplikasyon ki bay pou n konnen kisa bagay lan ye dirèkteman paske sosyete a ta renmen konnen. E tout moun ki te gen griyèf kont Richemond, se moman ideyal pou n al pote plent. Tout moun nèt ki te gen pwoblèm ak Richemond, al pote plent, wi paske plent yo ap itil. Chak moun ki pote plent, voye yo bay TT pou n ka ap note yo, pou n pataje ak peyi an, men plent ki te gen kont komisè Richemond, Paske plent yo ap itil. Tout moun nèt ki gen pwoblèm kestyon kay, kestyon tè, kestyon abi otorite, moun nan vil okay ki viktim, tout moun yo gen pou obligasyon al pote plent. Sa se enteresan. Nou klè sou sa wi. Yo tout gen pou obligasyon al pote plent. E apre yo fin revoke Richemon, yo arete Richemon, m bezwen yo rive nan Jeremi. Pou al tcheke sou Jean Marie Piram. Paske gen twòp plenyen pou nèg sa. Fò yo al tcheke sou li pou yo konnen kisa bagay la ye dirèkteman. Paske se yon ti kout men nap bay. Donk mèt Carlos Hercule pran responsabilite w. Paske janm te di an, pa sèlman kontante n pou n revoke. Revokasyon plis arestasyon Pou la jistis ka fè limyè sou otou yon pakèt dosye ke yo repwoche nèg sa yo. Paske se peyi a nap fè, yon peyi ki an difikilte, eben li enpòtan jisteman pou n ta kapab konnen kisa bagay lan ye. Bon m paka jwenn Vano, Vano Tès ke m te swete fon ti pale ak li. M te dwe konkli Interview Interview avèk Guerlan Hyppolite la m te dwe konkli avè l paske yè n pa t gen tan si m jwenn chans m ap konkli sinon m ta sipoze fon ti pale tou avèk bon li gen dwa li gen dwa de repons men m pa kwè kòmsi te gen anyen ki te vrèman touche misye misye sèlman raple ke li te avèk Sinal Bertrand ki te rele l pou l te rankontre Richemond Epi bon Sinal Bertrand estime ke nòmalman e ba yo etc non non non non ok. Banm di nou sak pase. Ann ale la banm montre nou bagay. M tap di talè an kòmsi peyi a nou rive nan yon moman la kote nou blije ap repanse pou nou wè kisa n ka fè sitou rejyon metwopolitèn nan paske son yon rejyon ki kraze nèt e nap bezwen anpil tan pou nou refè l e netespa vijilans Kèlke polisyè, vijilans, responsab koudèkont yo, nou manke pèdi koudèkont. Dayè nèg yo fè plizyè tantativ deja pou yo te fin ak li. Aprè tout kalite bagay nèg yo boule, kraze, piye nan peyi an, m panse ke nèg yo t kòmsi ta pran yon ti brek. Ekoute lasosyete. M sezi aprann depi yèswa Nèg ak zam debake kwadèboukè kòm se nan kay yo pa gen moun pa gen polisye kwadèboukè deja sa fè yon bon tan nèg yo fè sa yo vle ann gade avè m la m sonje mwen menm se nèg kwadèboukè m ye m pase nan meri kwadèboukè a petèt 2 fwa lontan lontan m pa janm ale ankò paske meri a tèlman sal pa gen anyen ladan l kòm si w lè w parèt nan meri an ou pa wè se yon kote ki gen moun k ap fonksyone ladan l alewè si m ta pale de yon majistra ki se premye sitwayen komin nan. M pa janm pase kote konsa, paske pou rive anlè a se pou monte, se yon ti koridò, ti kwen, ti kwense, hen, se kwense moun, kwense moun pou rive nan meri an, epi sal tankou peynti dan, m di bon, kote sa mwen m pap pase ladan l. Malerezman an Ayiti, afòs ke nou rayi moun, tout sa l fè pa bon, men san nou pa rann nou kont ke sa l fè yo pa pou li, se pou nou l fè yo. Paske lap pase li menm. Dayè yon pouvwa se yon bagay efemer, se pou yon ti tan la. Regardez cette image, la se meri kwadèboukè, ou pa ta biliv dat, men byen sur, paske lè Rony Colin te majistra kwadèboukè, bon misye yon nèg ou konnen, misye te gen ti bagay nan men li, epi lèl rive l estime ke bon wi Rony Colin bagay li pa ka al chita nan pak sa lwè a. Premye travay misye fè, administrasyon l lan, Majistra Jonas, m bliye non lòt dam nan, e pa madan se tout, yo tout yo 3, administrasyon Rony Colin alepòk, an 2016, lè yo pran tèt meri a, yo estime ke meri sa li pa ka fonksyone konsa. Ki sa l fè? Misye reyabilite meri a. Li vin fè l sanble yon kote. Tande wi, Carline Durand di li pa t konsa non. Se lè Rony Colin vin majistra li fè l konsa. Li reyabilite meri an, li repare meri an nan tout entegralite l. epi li vin dote meri a don seri de materyèl ki enpòtan ki ka pèmèt meri a fonksyone tankou yon meri. Dayè, meri a te tèlman nan yon sitiyasyon degraba pa gen administrasyon, li te sanse desann nan twazyèm kategori. Sa ki vin fè, meri a te dwe yon pakèt lajan. Bon, m pa p menm rantre nan detay sa yo, m ap rete nan gade ti bagay fizik sa yo pou m ka montre nou kòman kòmsi nou vin rive nan yon sitiyasyon ki plis ke konplike. Men, Pou meri a fèt nan nivo sa pou yo reyabilite l, repare l meri an, li vin sanble yon bagay ki tou nèf, kanmenm sa koute lajan. Anplis de sa, administrasyon alepòk yo repare plas sa n ap gade la. Dayè Kwadèboukè referans li te toujou pil fatra. Yo te repare plas la e tout moun Kwadèboukè dwe rekonèt sa, se vre. Yo repare, yo repare plizyè plas. Plas sa yo ke'n te ka gade yo. Wap gade menm nan rantre legliz lan la, Rosaire, ou wè plas sa ki repare, bon, swa plas Bovè a ki devan meri an, etc. Wap wè ladan'l yo mete materyèl jwèt pou timoun, efektivman yo te la. Ok. Meri an, non sèlman yo repare'l, yo mete yon sistèm kondabilite ladan'l ki enfòmatize. Tout bagay ki te sou papye, kounya yo vin sou konpitè. Méricot-Desbouquet. Dèt yo te dwe, yo peye l. Sa yo se lòt detay. Men m ap rete nan aspè fizik meri a pou n gade yon bagay. Mentnan, lè tout ti travay sa yo fèt kanmenm, yo pa t la. Administrasyon t vini aprè a, li ta sipoze kontinye sa k te kòmanse, epi pwoteje sa k te fèt. Prensip la se sa l ye. Paske nou se yon peyi, n pa gen anpil bagay ki fèt ladan l. Si gon nèg ki vini bon malgre kritik ke n ta gen kont li epi l deside pou l fè yon bagay e de fèt sa n ap gade la yo li pa t la li fè yo li reyabilite yo an plis komisarya a ke nèg wè nou yo boule avanyè la donk se administrasyon an k te fè l nan Courage Celslens pou m site sa yo sèlman donk non sèlman sa. Gen plizyè materyèl anjen kamyon tou nèf pou ranmase fatra ke administrasyon an te achte pou meri a. Pa pou Rony Colin, pou meri a. Tande wi. Men nan, men Rony Colin ale an 2020, malgre Jovenel Moïse te ensiste pou l te rete misye di non manda l fini l pap rete paske pa gen eleksyon l ale. Materyèl sa yo kamyon ki t achte, kidonk pou kwadèboukè, pou moun kwadèboukè kamyon yo t achte pou ranmase fatra nan lari, jeneratris ki t achte 2 jeneratris dyezèl. 30 kilowat, ki achte pou meri a k ap fonksyone, plizyè pano solèy, invètè, batri, ki achte pou meri a fonksyone, sèvis vwari a te ekipe ak machin tou nèf ki soti nan mezon, e n te wè yo, se pa fab, pa egzanp sou imaj sa ou ka wè youn nan kwen an la a, se pa bagay envante li ye, li yo te la mwen m te konn wè yo. Enben la sosyete kote kamyon yo te la te gen 2 kamyon pou piti, 2 kamyon 22 mèt kib mak Aranday, te gon kamyon konpresif ankò a Hyundai pou ranmase fatra yo, te gon bako lodè, gon ti bis ki te gen pou meri a pou fasilite anplwaye meri a ale sou tèren al verifye travay kap fèt etc. Te gen 2 pikòp izaje tou ki te la. Tout bagay sa yo se pou meri kwadèboukè. Eben men kisa leta ayisyen pèmèt ke bèl espas wap gade la, lanmò sanjou debake men sal fèl. On ti imaj amatè m gen la, m pa jwenn, m pat ka jwenn bon imaj. Bèl imaj ke nap gade la, men sa lanmò san jou debake kwadèboukè li fèl. Kounya ok, kisa on nèg pral dim la? Tande. Lè ou sot gade sat fèt la. M vle n konprann, map pale sitou pou eservele t pa konprann sa map esplike a. M pap fè bilan ou ni kolen. Map esplike w On bagay ki la, men m di w se pandan Rony vin la l fè l paske l pa t la. Mentnan, l ale kite l, li pa ale li pa ale lakay li avè l, l ale kite l pou moun Kwadèboukè. Kounye a, men kisa on Sansal ki pa menm nèg Kwadèboukè, paske lanmò san je nèg Dimilso l ye, on Doukomann, on nèg ki gen foli grimèl, k ap pase tout kalite simagri sou li, kounye a l deside pou l vin kraze tout sa yo envesti fè tout enstalasyon pano solè, invètè, batri, non sèlman nèg yo boule meri an avèk tout materyèl ki ladan l. Ki sa sa di w menm kòm sitwayen? S on peyi difisil papa.
Koripsyon Isit politisyen respekte menm yon bout viza ke la konstitisyon Se paradi politisyen milat ak palmantè. Sa vle di, kòm sitwayen, ou pa ka tolere sa yo la sosyete. Paske yon peyi, kòm si se nan mande, se nan triche pou n jwenn sipò, pou n rive fè yon bagay. Epi kareman. Pou wè on sansal ki deside jisteman, epi men kisa l bay kòm rezilta. Epi tout moun kwaze bra yo, y ap asiste, y ap konstate, y ap konstate dega. Ramo Normil, ban m di w frè, ou genyen ou pran premye batèm ou la a. Dayè kò m tande poul boukannen di li mete pye l atè pou l fè fas kare ak sòlda yo, pa gen pwoblèm. Pa fanyen nan tèt cho, dayè w s on teknisyen. Mwen menm ou konnen, dayè w pa zanmi m, ou konnen w pa zanmi m. m pa konn pale avè w men m ta swete ke w reyisi paske echèk ou l ap peze lou sou tout pèp ayisyen an donk si w vin la a jisteman ke w aranje w le ou la fason pou w bay rezilta e mwen sot di w talè a pou w kòmanse bay rezilta pou yo wè w pou sosyete a wè ke w ap bay rezilta gen sinyal ki pou voye jwenn bandi yo li pa nòmal pou w poul boukannen alèz konsa ba Dèlma li pa nòmal. E si baz Simon an pa itil anyen, wete yo kote yo ye a. Paske si, si yo pa itil anyen, yo pa ka fè anyen, yo pa, yo pa bagay. Non, non, non, non. Wete yo kote yo ye a, epi mete moun ki ka itil yo, mete yon lòt baz la. Epi planifye. Si yo ka itil tou, sèvi avè yo. Si gen move je nan mitan yo, ou konn sa pou w fè avè yo deja. Dans nos rangs, point de traîtres! Dayè, bandi yo gon bagay yo di w? Trayi la, mouri la! Ou se polisye, ou pa nan gang, aranje w, konfòme w kòm polisye pou w asime responsabilite w. Fòk gon mesaj, fòk gon sinyal ki voye. Babekyou twòp alèz, fòk gon mesaj ki voye. Poul boukannen twòp alèz, lanmò san jou twò alèz nan peyi a, fòk gon sinyal ki voye. Nèg yo fini ak Kwadèboukè. Men, ou konn sa k fè m trist? M ap di tèt mwen, ki lè Ayiti ap sòti kote l ye la a? Nèg yo ale, yo boule meri a, yo boule DGI, yo boule menm kabinè Mèt Cheri. Si w wè yo boule kabinè misye, m si w ke e paske nèg yo genlè pa alèz avèk Vitelòm. Se yon verite l ye. Si Mèt Cheri pa avoka Vitelòm se kounye a, men avoka l li te ye. Se yon verite. Mèt la konn sa l ap tande m la, l konnen e pa manti m ap bay sfè sou li. Tande! Si w wè nèg yo ka boule kabinè Mèt Cheri, se paske jisteman yo gen malèz avèk towo anlè a. Dezyèm bagay la, poukisa se kabinè Mèt Cheri a ki boule? Suivez mon regard. Èske pa gen lòt kabinè menm kota avèk kabinè Cheri a? Sa fè 1. Kwadèboukè gen yon sèl batiman Leta ki plizoumwen ap ki rete la plizoumwen. Se kote OAVCT a ye a. Al mennen envestigasyon konn kiyès ki lwe espas sa ak leta. E m ta renmen yon nèg tankou Jean Tholbert Alexis di peyi a kòman fè kwadèboukè gen tout deblozay sa ladan l e kòman fè nèg yo boule tout bagay sof OAVCT a ki rete konsa ki sa sa l konprann de sa. Jean Tholbert Alexis ansyen depite li lotbò a se nèg kwadèboukè atè a li ka di yon ti pawòl. M pa kwè sa ap deranje. Ou konprann sa m di nou? Sa vle di ke lè n rive nan yon sitiyasyon konsa, enben bagay yo melanje, bagay yo tris anpil, pa gen pwoblèm non, an n kite sa papa. Men, Kwadèboukè kounye a tounen yon veritab dezè, simetyè, kote moun anyen pa fonksyone nan Kwadèboukè. Se nèg yo t kontwole tout bagay, pa gen otorite Kwadèboukè sa fè kèlke tan. Dayè, lapolis abandone, nèg yo mete tout polisye deyò. Se kanmenm trist, men se yon konsta. An n kite l la. Paske se sa petèt nou te swete pou Ayiti. Men la m panse ke Rameau Normil, misye fas ak responsabilite l. M panse ke Garry Conille, misye gen yon misyon e misye pa ka echwe nan misyon an. Se vre m konnen l pa mèt tèt li. Men Garry Conille, a ton aj, M panse ke si ou deside ede Ayiti, di granmoun ou yo ba ou yon ti chans epi ba ou sipò nesesè, mwayen nesesè pou w ede Ayiti tout bon. Paske si w echwe pandan 2 lane ou gen la nan mòn an la, si w echwe, l ap gen yon enpak konsiderable. L ap gen yon enpak negatif sou tout Ayisyen k ap viv aktyèlman ann Ayiti sitou, e menm sila yo nan dyaspora a, paske gen anpil Ayisyen, jisteman, ki nan dyaspora a ki ta renmen al viv ann Ayiti, ki ta renmen al envesti ann Ayiti. Wi, yo anpil. Donk, m te di sa. nan ti pòs kem te fè gen yon seri de zòn yo sipoze sibi premye atak men w pap ka fè tout an menm tan map gade nèg yo dèyè w lan la e gen yon nèg ki ekri nan tèt li la se swa n travay di oubyen nou retounen lakay nou e son mesaj misye fè pase misye vle di ke se swa nou vin fè sa n vin fè a kòm m pa konn sa yo vin fè tou oubyen nou antre lakay nou donk si nèg yo sa yo vin fè a paske William Ruto. Prezidan Kenyan an, misye klè. Misye di se pote stabilite an Ayiti. Se retabli lapè, retabli lòd an Ayiti. Se pèmèt ke Ayisyen, Ayisyèn ka reprann lavi nan peyi a. Si se sa, ke nou kòmanse mete nou travay. E le direktè jeneral de lapolis, Rameau Normil, misye gen pou obligasyon, misye gen pou responsabilite, dè demen maten, pou gen yon seri de operasyon ki lanse sou rejyon metwopolitèn nan. Ba Dèlma. Gen dwe gon bon operasyon k mennen ladan l. Vilaj de Dye ki pa parèt two fasil an tèm de penetrasyon men m panse ke anlè, sou lanmè, atè, Izo p ap ka reziste bon ribèl. Menm si l te fouye dimil kay anba tè li p ap ka reziste. E nou p ap ka atake Vilaj san n pa gen pwojektè n sou Gran Ravin. Paske pi gwo sekou yo se gen ravin ti lapli. Pandan nap atake vilaj, elikoptè anlè, pa yon sèl non, ap kontwole tout gran ravin nan nèt. Paske se yom ki pi ti chen cho se ti lapli, bougòy, kilik, se yo ti chen cho kap gentan vin pote ranfò ak izo lè nap rantre sou li. Pandan nap mache sou vilaj de Dye. Epi n ap atake ti lapli. Pou l pa menm gen entansyon parèt pwente tèt li nan lari. E m pral pale avèk otorite yo paske w pafwa yo bliye. Rameau Normil ban m di w, ou te dcpj gen bagay ou konnen. Gen bagay ou konnen, ou te dcpj. Si w vle operasyon yo reyisi, ou sipoze depi aswè a la a, kòmanse fè kontak ak reprezantan Digicel an Ayiti, reprezantan Natcom an Ayiti, pale avèk Conatel pou yo ede w an matyè teknik. Si vrèman nou vle ede peyi an, tout kominikasyon dwe bèbè nan geto ke n pral mennen operasyon yo. Nou klè sou sa, an? Nou klè sou sa. E lè n pral mennen operasyon, se planifye pou n planifye. Menm polisye k pral nan aksyon yo pa fòseman bezwen okouran ke sèlman chèf ki pral mennen operasyon an. Paske atè a pyeje. Pi gwo bagay pou n fè nan kad operasyon n pral mennen yo, se pran kontwòl kominikasyon, pran tout kontwòl, gen mwayen pou sa la sosyete. Kòman izo, dwòn izo ap vole, sa sa vle di? Li pa nòmal, dwòn izo, tande, dwòn izo paka ap vole. Se leta nou ye, se otorite nou ye. Se yon minimòm sa ye wi. Premyè delegasyon Kenyan k an Ayiti, ou konn sa l di? Premyè delegasyon t al vizite Ayiti. Ou konn sa yo di an retou? Yo di yo pa konprann kòman fè gen polisye ki vivan ankò an Ayiti non. E maestro Felix, ou wè konsiltasyon an tande. Premyè delegasyon Kenyan k al Ayiti an, ou konn sa l di? Lè nèg yo fini. Lè nèg yo ap vini, yo di, yo pa konnen, aprè konsta yo menm yo fè, yo pa konnen kòman fè Ayiti gen polisye k ap viv ladan l. Paske menm, menm radyo kominikasyon polis la pa bon. Kenyan yo di sa wi. Sa di, moun, bandi yo parèt mye ekipe sou le plan teknik, sou le plan teknolojik ke la pnh. Ke n asime responsabilite n. Kòman n pral mennen operasyon epi anndan vilaj gen kouran ladan l? Edh pran responsabilite n. E sak dwòl la papa. Malere malerèz rete nan zòn pa gen kouran non epi bandi yo gen kouran 24 sou 24. Tande wi. Sa vle di ou paka pral mennen operasyon vilaj de Dye. Ou paka pral mennen operasyon ba Dèlma nan fyèf poul boukannen. Pou poul boukannen gen aksè ak telefòn. Se pa nòmal. Nou sipoze koupe tout aksè ak kominikasyon. Tout aksè kouran nan moman nap mennen operasyon an. Dayè, gen yon strateji nèg yo itilize pou lenstan, e sa se bagay map di depi kèlke tan, e m te di moun yo sa wi, m te di nou byen, m te di nou pokipanken nèg foulay sou rezo, yon seri de kòmandan mantò kap bay mantò chak jou, kap vin di w fòs pap vin Ayiti, m te di nou sa, m te di nou. Tout sitwayen pèzib ki konnen yo pa gen anyen pou yo ak gann, kòmanse kite zòn yo, paske fòs la ap rantre kanmenm e ap gen domaj kolaterèl nenpòt jan w vle l la. Paske yo pap vin kanpe gade nèg ka vin la fè kidnaping, ou konprann, tiye moun, atake polisye, kontinye boule komisarya, jan lanmò san jou fèl yè swa, boule meri, nèg yo boule meri an, sou pretèks yo pa vle espas nan zòn nan pou sòlda etranje pa vin abite ladan yo. Pa gen bagay konsa. Ebyen, youn nan strateji nèg yo itilize pou lenstan, se anpeche popilasyon an sòti. Tande wi, Youn nan strateji nèg yo itilize wi, se anpeche popilasyon an sòti, on fason pou pèp la sèvi yo de boukliye imen si gen atak. Nou lach anpil mesye. Si n pa t lach anpil, nou pa t ap kòmsi ap fòse pèp la rete avè nou, kòmsi pou pwoteje nou lè y ap pete kout bal. Kounye a jis, ou a tande, dwa de lòm, m ap di, o, n ap fè masak nan gen bagay, ban m di yon ti bagay. M toujou mal konprann lè m wè yon seri de Ayisyen moralis, patriyotis, nasyonalis ki fache se ke m ka konprann wi kòm Ayisyen de san paske gen etranje sou sòl la. Mwen konsyan se menm etranje yo ki pouri Ayiti nan eta sa men atansyon yo pa pouri l yo menm sèl san volonte yon seri de konze e se konze sa yo yo itilize se yon seri de si se yon dimanch yo itilize pou kreye enstabilite nan peyi a. Ou sipoze rekonèt kòm Ayisyen otantik, pandan dènye moman sa yo la, lapolis pwouve ke l pa kapab konbat bandi yo, paske bandi yo mache sou yo, yo boule komisarya yo, yo tiye yo, yo imilye yo, yo kraze prizon yo, yo met prizonye deyò, kidonk, lapolis la pwouve ke l pa ka, li pa gen kontwòl sitiyasyon an. Si l pa gen kontwòl sitiyasyon an, Li bezwen ranfò. E puiske ranfò yo bezwen an gen mwayen yo pa genyen. Peyi ki swadizan zanmi nou yo pa fè anyen pou yo ta ba nou mwayen sa yo. Si son ekip etranje ki ka vin ede n pou yon ti tan, ebyen la pnh dwe pwofite de prezans yo pou atake tout malandren Pou vanje tout vagabon tap imilye yo. Se moman ideyal. Donk si la polis pa fè sa kounya l pap janm fè l ankò. Pwofite prezans militè yo ki la a, ki yo menm gen ekspètiz pa yo, ki gen materyèl pase nou, pwofite de moman sa a Pou nou jere sa n dwe jere. E m te di sa bon m raple n sa ankò. Pa gen ankenn kote yon peyi etranje vini pou l devlope peyi pa w. Tande byen, sa vle di sòlda etranje k ap vin la yo, pa atann se yo t pral delivre Ayiti. Pa atann sa. Se Ayisyen k ap delivre Ayiti. Puiske gen mwayen Ayisyen pa genyen, Ayisyen yo ap sèvi de ekspètiz yo, Ayisyen yo pral kolabore ak yo pou kapab jere peyi yo. Paske se Ayisyen k paka deplase, se Ayisyen yo ap kidnape, se Ayisyen k ap viktim. Donk Ayisyen yo ap sèvi avèk yo, nou prale la, eben yo akonpanye Ayisyen yo pou nou mache pran vagabon yo. Paske se nou k konn zòn yo. Sa vle di ke gon reyalite ke n bezwen konprann. Nèg yo imilye polisye nou yo. Sa vle di polisye a vin nan yon sitiyasyon moral li a zewo e sitou li pa jwenn sipò nan wo kòmandman polis la, li pa jwenn sipò leta santral, kidonk moral li down, moral li a zewo. Kounye a li bezwen boustè. Si li bezwen boustè, fòk li gen mwayen nan men l pou l fonksyone e fòk li jwenn sipò sa a pou l mennen operasyon e fòk gen siyal ki voye. Youn nan bagay nèg yo itilize pou lenstan, strateji gang yo pou l boukane an patikilye. Sonje m te di polisye yo, gon bagay nèg yo te fè, nèg yo fouye yon seri de twou, yo mete plwayoud sou li, epi yo mete adoken sou li. Lè w panse se wout ki fèt, poutan se twou ki anba l, yon fason pou si cha rantre pou l ka tonbe ladan l, pou yo anvayi l. Youn nan bagay ki pa nouvo, Nèg kwadèboukè yo fèl anpil. Youn nan bagay ke nèg yo fè la a, nèg yo itilize yon seri de pil fatra. Se enfòmasyon sa lè m bay ou wè misye ap atake m. Lè misye site non mwen wap a. Sa fè dezyèm fwa l finalman site non TT a. Misye panike wi. Pou l boukannen montre l panike seryezman. Depi w wè l ap pale anpil konsa l panike. Tande. Youn nan yon lòt strateji nèg yo itilize la a. Nèg yo vin la yo di ke. Justement! Eben, depi se kote t gen fatra, nèg yo itilize anba fatra yo pou yo enstale bonbòn gaz, on fason pou lè gen atak k apri fèt sou yo, pou yo tire nan bonbòn nan pou eksploze. Tout sa yo se bobin. Tout sa yo se bobin yo ye mesye. Bobin paske Doktè Sinal Bertrand Fon ti tan, m poko nan dosye Oka la ditou frè. Yè non w site, ou bezwen, ou di fò w reyaji, etc. Dayè m pral retounen pa Laguerland, donk fon ti tan m poko nan Okay patron. Fon ti tan bon m ap retounen sou ou. Tande! Sa vle di ke fòk genyen mesaj klè, mesaj fò ki voye bay bandi yo. Ok! Nèg yo enstale bonbòn gaz anba fatra pou ka tire sou bonbann gaz yo pou yo eksploze nan moman atak kont yo. Tout sa yo se bobin yo ye. Ok se bobin yo ye paske. Izo m konnen ke pou penetre vilaj gen anpil bagay ke nap bezwen gen kay nan vilaj ki sipoze kraze son verite paske li penetrasyon vilaj avèk ti koridò yo paske se anndan kay ti kay sa yo nèg yo kache yo ap pete bal ekoute Koman w imajine ke nèg yo gen radyo kominikasyon pandan yo ap mennen operasyon epi yo ap bay lòd? Nou t ap tande sa, Izo k ap pase lòd etsetera. Lapolis radyo l pa fin kòrèk, pou bandi yo radyo yo ap pase liyil, paske pa gen leta. Genlè gon ti solda anba live la la fèm wè kiyès li ye non map rive sou li Ahh Jisly Legros ah bon ou tou wè son ti izo pa enkyete w tande wi sa vle di ke kòman nèg yo fè ap itilize telefòn radyo kominikasyon alòske yo pa bwouye yo nan men yo yo jwenn ond yo ka pale yo jwenn kouran yap fonksyone Paske leta pa egziste. Epa okenn chèf gang kap vin di w oh bagay sa yo yap travay pou popilasyon, ki popilasyon? Nap touye yo la, nap imilye yo, fè kadejak sou yo. Nèg yo, nèg yo pran yon tifi la nan do akademi an la, 8 nèg pase sou li omwen, yon ti jèn wi. Nèg, nèg vitelòm yo wi. Yo pran yon tifi la nan do akademi an nenpòt 8 nèg pase sou li wi. Epi nap pale m de ou nan popilasyon, ki popilasyon? Popilasyon t pa nan gang avè nou an se bwa kale lap siveye pou nou wi. Se paske l pè, men kou leta vle atake n, depi n pral tante kache nan ti koridò ti kay, se bwa kale nap pran nan kò nou wi. Fò n klè sou bagay yo, sa vle di, kòm ou imajine, Izo genyen drone, li gen radyo kominikasyon, li genyen telefòn de gran mak, gran kri, misye gen chaloup, pou l deplase soti sou vilaj, travèse lanmè ak fasilite. Bagay sa yo dwe fini ramodomil. Operasyon t pral mennen sou vilaj la dwe fèt anlè, sou lanmè, atè. Epi n ap wè si l p ap bay rezilta. Tout konpayi telefòn yo bwouye tout ond ki rantre sou vilaj gran ravin nan moman an. Depi gen yon operasyon t pral fèt vilaj, bwouye tout ond, ni baz pilat, Ni gran ravin, ni ti bwa, tout kote yo nèt bwouye yo nan moman operasyon an. Sonje m pale avè n, se yon konsèy m ba nou an, tout operasyon t pral fèt nan zòn sa yo, bwouye tout ond, tout mwayen kominikasyon. Banm ale Okay, sonje Rameau Normil, kisa k rive la a, ou dwe pran responsabilite w. Ok. Ronald Richemond, komisè gouvènman Okay. Jan m te anonse l maten an, eben jisteman, yes, detektiv Lubin.

Pa gen bagay konsa. Gen plizyè fason pou manje manyòk anmè. Se strateji. Batay la se strateji li ye. Itilize strateji mesye. Mwen m pa polisye non. Bon, nou kite m ap ba nou yon seri de poul la. M pa polisye non. Se batay la se strateji li ye. Donk itilize strateji pou n batay. Paske nan moman n ye la a, peyi a an difikilte. Tout Ayisyen konsekant ka pote yon pyè, ka pote yon plis. Poun sove Ayiti ann fèl poun sove peyi a paske peyi an grand difikilte ok. Ronald Richemond kòm komisè gouvènman. Misye te gen anpil plent kont li. Yèswa, alò yè m pa di nou sa k pase, pandan n ap fè entèvyou an, te gen yon veritab lapli, gwo panik, enben, ki te koupe tout kouran nan zòn yo, sa te pèmèt ke n pa t ka kontinye pale avèk Guerlan. M swete ke nou ka al fè ti pale avè l. Mentnan!